Bonjour se Mirlande Saveur et Tradition Creola Jodi a mwen vin pote de twa ti konsèy pou nou kontre Covid 19 la ou si nou kapab di osi Corona Virus la Mwen pral eksplike nou di nou kòman mwen reyaji kontre virus sa kap sikile nan le mond antye a Lè map sòti mwen itilize yon gan Pou tout sòti eksteryè mwen itilize gan. Poukisa? Si m pral fè kous, m pral touche pwodui yo, e gen yon lòt moun ki gentan touche pwodui yo avan m, petèt li te gen viris la nan men l, epi li transmèt li nan pwodui an, epi mwen m ale mwen touche l mwen gade l, mwen pran l. Si m pral nan yon biwo. Fòm ouvè pòt biwo a, mwen touche pwanye a, mwen ouvè pòt la. Sa osi te gen yon moun ki te pase avan mwen, se pa mwen sèlman ki pral nan biwo a. Mwen oblije itilize gan pou m ouvè pòt la. Pa egzanp, si m pral nan twalèt, swit an swit, sa vle di bokou de choz ke n ap fè a leksteryè, nou te sipoze itilize yon gan. E gan sa a, lè nou fin itilize l, Kisa nou fè avèk li lè nou antre lakay nou, si nou ta pral fè yon machin lenj a lave, nou mete gan nan machin nan. Men si nou pa pral lave, nou pa ka mete yon sèl gan nan machin nan pou nou lave, nou oblije pran gan, nou mete l nan yon resipyan, epi nou lave l, byen lave, e lè nou fin lave l, nou pran yon ti dlo, nou ajoute. Sitron avèk vinèg nan dlo sa pou nou rense l. Autre chose pou sòti eksteryè ankò, yo mande nou pou nou itilize kach ne. Mwen, pafwa mwen pa itilize kach ne a paske se trè anbarasan, trè jenan pou mwen. Kisa m fè? Mwen ka itilize yon foula. Foula mwen mete a nan kou m nan, mwen pase l. Apre mwen rive l jous nan nen m. Tout sa osi se pa yon pwoteksyon a san pou san. Poukisa? Paske zye w rete deyò. Ou oblije gade pou mache. Lè mwen pran, apre si mwen pa gen, si mwen pa mete foula, si ou pa mete foula, ou gen dwa mete osi yon kach kou. Kach kou a osi li ka sèvi w kach ne. Tou sa osi zye w rete bouyon. Eske nou konprann tou sa nap di an? Sa vle di nou menm pèsonèlman nou pa ka veye tèt nou. Se sèl Bondye ki ka veye nou. Pa gen yon solisyon, yon pwoteksyon a san pou san sou tè sa. Se sèl Bondye ki konn konbyen moun kap pase nan kowonaviris sa, Nan covid 19 sa, se sèl Bondye ki gen lis la nan menl ki konnen konbyen moun kap pase. Men nou menm pèsonèlman, malgre tout sa m pral di nou la, tout sa mwen di nou la, se poko janm sa. Paske yo pa yon solisyon a san pou san vre. Eske nou konprann sa map di nou an? Aprè, kisa mwen fè ankò? Linj ki te sou mwen an. Lè mwen rantre, mwen chonje l imedyatman. Avan m al sou mari m, mwen anbrase l, ou timoun mwen, mwen chonje l imedyatman. Avan tou, lè m fin retire gan m, fin mete l pou m lave l la, mwen lave men m, byen lave, epi mwen chonje lenj sou mwen an, apre mwen lave men m ankò, e apre mwen chèche tout kontak antre imen. Linge la ou gen epa ou gen dwa non fok ou fè parèy menm sa ou fè avèk gan ou lavel la linge la osi ou sipoze prann ou lavel ansanm avèk gan osi paske li menm tisi an osi li gade mikwòb la li gade bakteryen lan li gadel ladanl osi mwen kwè ke li gadel anviwon on pe di 9 a 10 èr de tan. Bon sil ta pi piti osi mwen pa men anviwon daprè sam li m konprann li rete anviwon 9 heures de temps sou tissu a ou sipoze lavel avan yon lòt moun al touchel paske ou menm ki sòti an ou sipoze pwoteje moun ki anndan an kay la kap tann ou an ou sipoze ede li osi avèk sante pal se pou sa ou menm ki soti an ou dwa

Map kwizine sil gen pwav sil gen piman ladann li ka fèm etènye pou etènyeman olye nou etènye nan pla men nou vomye nou mete koud bra nou pou nou etènye e osi nou kapab itilize yon mouchwa jetab osi. Mouchwa jetab sa lè nou itilize l pou nou etènye, se pa pran l aprè pliye l mete l nan pòch nou pou nou reyitilize l ankò. Paske aktyèlman m ap pale avèk ou la, gen moun toujou k ap fè l. Mwen wè moun nan li fin itilize mouchwa jetab la, kisa l fè li gade l byen gade, epi li kase l, li mete l nan pòch li pou l itilize l ankò. Men non, se entèdi tou sa. N ap itilize mouchwa jetab la epi n ap jete l nan poubèl imedyatman. Se pa pou etènyeman an sèlman, osi pou touse. Lè w ap touse, ou sipoze fè menm jès la lè w ap touse. Se pa touse mete do men w. devan bouch ou, ni mete men ou devan bouch ou pou touse. Sa yo, mwen kwè ke se yon sòt de rapèl yo ye sa map di nou an, paske nou konnen yo deja. Men mwen menm se dwa mwen, mwen jije nesesè antan ke youn kap pale avèk nou ase souvan, prezante nou de pla, prezante nou de resèt, mwen jije sa se yon par, yon dwa pèsonèl pou mwen vin raple nou se jan de choz. Pa sòti san bezwen. Si nou bezwen, nou gen yon nesesite, aktyèlman nou oblije sòti si nou gen yon nesesite, yon bezwen. Sinon, pa sòti san bezwen. E si nou ta rive fè sòti sa, evite tout akolad, tout apwochman, evite l. Paske lè n ap pale avèk moun nan, saliv li gen dwa vole agoch adwat e li menm li te gen viris la. Li transmèt nou li. Evite tout jan de choz sa yo. Evite anbrasman, akolad fratènèl, amikal. Evite bizou, menm si nou te anvi wè moun nan, souke tèt nou ba li. Di l byenveni, fè l yon jès de damiyab. Yon jès de koutwazi. Epi sa sifi. Moun nan li menm li konnen poukisa ou fè l e ou menm ou konnen poukisa w ap fè l. Tout sa se yon mwayen de prekosyon pou nou arive venk maladi sa, espri viris sa k ap swiv nou an nan lemonn antye a. Pa bliye lave men nou plizyè fwa, menm san bezwen. Lave men nou. Depi sa pase nan tèt nou, lave men nou. E m pa bezwen di nou, si nou ta soti nan lari, nou rantre, premye sa pou nou fè, lave men nou. Lè nou fin fè jès mwen di nou pou nou fè yo, mete gan nan machin a lave ou lave l avèk lenj ki te sou nou an. Lave men nou. Gen bokou astis nou ka anplwaye, nou ka fè pou nou venk espri maladi sa k ap swiv nou an. Si nou ta ale nan mache, tanpri tanpri, pa bliye lave engredyen nou yo, pa bliye lave pwodui nou yo. Pas pwodwi alimantè nou yo, pa bliye lave yo. Paske lè ou al nan mache a, moun nan l ap fè piblisite pou manje, pou sa l ap vann nan, saliv li vole nan egredyan sa a, nan pwodwi alimantè sa a. Si nou vle di an gwo kreyòl la, li krache sou li. Nou menm, lè nou rive lakay nou. kreson an, pwawo a, sitwon an, kèlkeswa sa l ye a, lave l. Si nou te ka mete yon ti vinèg ladan l avèk yon ti sitwon nan dlo a pou nou lave l, sa t ap ankò pli byen. Pa bliye fè jan de jès sa yo. Se yon ti jès ki ki ryen ditou men ki vo gwo pou sante nou. Pa bliye fè sa se trè trè enpòtan paske mwen menm mwen bezwen nou antanke abone si nou pa gen sante mwen pap gen moun kap swiv mwen sou channel sa eske nou konprann mwen byen. E si nou ta soti nap rantre lakay nou pa bliye mete chosi nou deyò paske sitou pou moun kap viv anfrans yo. Toujou gen krache. Toujou moun nan toujou ap vomi. Toujou gen pakèt bagay atè. Mete sa nan tèt nou. A chak ensan fòn pa bliye sa. Lè nap antre lakay nou. Kite chosu nou, mete yon lòt chosu devan pòt la pou nou fè chanjman, kite chosu a deyò, pran ni, nou wè poukisa nou oblije lave men nou plizyè fwa pa jou, plizyè fwa, pran chosu a avèk men an, mete l depoze l yon kote, epi lave men nou. Sa vle di tout sa n ap fè nou sipoze lave men nou. Chosu a lè nou antre anndan kay la avèk li nou pral mache sou kawo a, Avèk li. Aprè si nou gen timoun, timoun nan ap drive atè, l ap met men n atè, l ap mache atè, l ap jwe, li oblije pran n. Alò se nou menm ki pou pote vijilans pou nou pwoteje sa k ap, sa ki rete anndan yo. Nou menm ki te deyò a, se nou ki pou pwoteje sa k rete anndan yo. Pa pote neglijans. Fè ansòt ke, menm si nou strese, fè ansòt ke, di maladi a, m konnen w, mwen pa pè w. Epi n ap wè. Evite tou strès. Paske maladi a li menm li pap mouri. Men nou menm strès lap ba nou an, li gen dwa menm pa rive sou nou. Li gen dwa annik di nou bonjou men li poko menm antre nou mouri. Poukisa strès? Si nou fè jès senp sa yo e rapid sa yo, nap wè nou menm nap venk maladi an. Si te gen 60 moun kap mouri. Si te gen 60 moun nan lis lan kap mouri, se yo ki prale. Ou menm ki pat nan lis lan pa prale. Oswa osi pa mwayen de prekosyon ou pran, si w te fè pati lis la osi ou ka evite vwayaj sa. Fè atansyon a tout sa nap fè. Se te savè e tradisyon kreyòl ki te mennen ti mesaj sa pou nou. Pa bliye pou nou pataje l bay lòt yo si yo ta bezwen yon konsèy pou yo konn kisa pou yo fè, si yo ta bliye kisa pou yo fè osi kan yo gade videyo a y ap sonje gen de ti bagay ki pa anyen ditou men ki vrèman enpòtan pou sante nou pou nou venk espri de maladi kowona sa a ou si nou kapab di covid.